24 sous 24 24 info 24 sous 24 24 info
Bonjour, bonsoir, m salue tout la presse Donc, euh, bon, pasteur Muscadin an tant que tel Non seulement en tant que pasteur, men m se citoyen tou M se citoyen, donc euh, m te invite pou m participer nan activité a Donc, Mèt Senatous se zanmi m depi lontan

Kesyon de lòd demokratik la. Lòd se de manyè jeneral. Tout èt imen kap viv sou latè donk nou bezwen gen lòd. E dayè, antanke pastè, Bondye ke nap sèvi se yon Bondye dòd. Si Bondye pat Bondye dòd, solèy la ta deplase vin jwenn nou. Si Bondye pat Bondye dòd, lanmè a ta deplase vin jwenn nou. So, tout sak fèt nan mond lan, yo mache selon lòd e lè prensip. Donk, m sèten ke Mèt Senatus avèk tout kanmarad li yo. Yo pran bèl wout, evidaman, ki kapab petèt mennen Ayiti sou vwa chanjman. Donk nou dakò pou lòd, nou dakò pou lòd kapab renye evidaman. Si nou se kòd penal la, ou te patisipe nan manifestasyon pwotestan yo, ki t ap mande mare yo, mare yo, etsetera, etsetera, èske sa vle di ke jodi a ou kont sèten pozisyon ke pouvwa a genyen nan sèten sikonstans? Paske jiska lè.
Lè n te pale de mare yo, mare yo a, li pa fè pati de. de kòd penal, li pa fè pati de kòd penal la, li menm se te nan yon kontèks byen detèmine. Ki pase? Ki pase? Evidaman wi nou te patisipe nan mach pou pwotesan yo, dayè m se pwotesan. Non pa gen kote m te pa moun sou le sou, tout kote m pase m ap toujou di, e tout kote m te konn pase, tout kote m te konn pase, m te toujou pwotestan. Brèf, donk pwotesan pa ka fè yon bagay pou n pa kore l, e nou te kore l ak tout fòs nou, paske se, se, se dezi pa nou pou nou kapab. konekte ansanm e pou mennen Ayiti vè le chanjman ke nou chak responsab jounen jodi a. Anpil sektè panse ke lasite va mal e ou menm kòm lidè relijye jodi a ke anpil moun koute, ki sa w di Fidel Wilmon? Kòman? Kòman? Anpil sektè panse ke lasite va mal, donk le peyi va mal. Ya. Ou menm kòm lidè relijye ki gen dè milye, si li defo dè milyon de moun k ap swiv ou, ki sa w di yo kan w ap pale de peyi Dayiti jodi a? Ensekirite ap envadi tèren e grangou, mizè toupatou. Ou menm kòm pastè, kòm predikatè, mèzousi kòm. Lidè Bèje, ki sòti ti fidèl ou yo ki petèt ap espere yon pawòl despò nan men ou, Pastè Miskaden. Ok, banm tire l nan labib pou ou. Depi letan dè tan, limanite menm e lemonn te toujou gen dè difikilte. Dou, jodi a, nou antanke pèp, nasyon, nou tonbe anndan yon gwo difikilte. Jodi a se premye oktòb, byento nou pral genyen 17 oktòb ki va raple lamò Jan Jak Desalin ki se yon gwo figi sou sosyete ayisyen. Sepandan, nou konnen ke le pèp Israyèl, Pase 400, 430 an nan dezè, pase 430 an a nan Lejip ap soufri anba Farawon. Gon jou Letènèl deside li di Farawon se tèmine e Dye aple Moyiz. Lòske Dye aple Moyiz, Moyiz di men m pa gen langaj sifizan pou m al devan Farawon. E Dye di m ap akonpanye w avèk de siy e de pwodij. Sepandan, Dye ame Moyiz e Moyiz avèk on grenn ti baton. Louvri lanmè a e le pèp Israël travèse. E nan, anpil nan nou la petèt ki konnen istwa la, lòske Ejipsyen yo pral rantre nan lanmè a, destine lanmè a pa t fèt pou yo e lanmè a t anvayi yo. Sa vle di kisa? Ayiti, nou gon pwomès sou tèt nou. Ayiti, se peyi ki beni Israël pou te fè nasyon. Donk, Dye di pa gon moun ki ba Israël vèdlo pou l pa gon benediksyon pou li. Donk, mwen panse avèk lespwa. Ayiti byento va delivre men e Bondye ap mete dè moun pou sa nou pa konn kiyès yo ye men Dye nan tan pal lap mete dè moun pou sa pou fè sa em kwè ke Ayiti on jou jan nou te konn abitye rele lapèl dè zantiy la nou pap sèlman lapèl dè zantiy men nou rele lapèl dè nasyon e limyè va rantre an dayiti pa gen kenn fòs tenèb ki ka retni nou non non non yo gon dire yo gon tan.

Eleksyon, eleksyon ki dwe fèt wi, men eleksyon pa ka fèt nenpòt ki jan osi.
Fò eleksyon fèt.
Donk sa m vle di a m eksplike l monchè, sa m vle di a eksplike l. Donk si pou eleksyon an fèt, fò l fèt jan l dwe fèt, jan pou tout moun patisipe. M abitye, m te viv eleksyon 90, m te viv eleksyon 90, se t on bagay ekstra òdinè. Donk pèp ayisyen espere kilè ka gon eleksyon pou la fòs. du peyi patisipe Jean Claude Pote pou kote Pou se pa reyini jodi a Pou se pa reyini jodi a Pou mwen eleksyon Pou mwen eleksyon Se tout moun konstate Se te fè Se te fè Ekoute byen Lè on fè devan on moun Eske jounalis kap pale avèm nan Yo ka dim se imaj jounalis la kap pale avèm nan Donk jounalis la antanke tèl Li reyini li kanpe Antanke pèsòn e pèsonalite

Mèt Senatus se zanmi m. Dayè, m pral di yon bagay petèt ke ou gendwa pa rann nou kont, majorite moun ki la ki se fanmi li, bagay konsa, nou gen dè lyen ansanm paske m se, m se moun k achte tè nan peyi yo pou m bati yon gran asanble Shalom, se Agantye, donk mwen ansyen depite la. M wè notè yo la, m wè tout moun yo la, peyizan yo la. Donk sa an depi de tou, an depi de tou, nou se zanmi depi lontan. E se sa k fè m prezan la, m vin sipòte l pou mwen di l ankouraje, pou m di l avanse. Paske m se pa kiyès k ap Moyiz la, m pa konn kiyès k ap Jozye a, kiyès Bondye ap itilize pou sove. Sa pase nou tout la, nou tout nou nan mitan lanmè a, se nan mitan lanmè ke nou ye jodi a. Donk nou sèten ke gon fòs mirak ki pou mete nou deyò.

Men kiyès mwen ye pou l pa ta frape nou? Kiyès nou ye pou l pa ta frape nou? Donk, nou tyen aske Ayiti dwe kontribye, oubyen nou zòn, pèp Ayiti, oubyen timoun peyi Dayiti, nou dwe kontribye pou yon chanjman an pwofondè. Monsye. Senatè, nou wè w ap fè lansman lòd demokratik yo jodi an la. Èske se nan optik pou nou kapab eseye mete peyi a sou lòt ray ki fè ke nou mete ouvèti toujou? Jan nou konnen l,
Mwen menm Jean Renel Senatus tout peyi a konnen mwen gen yon jan m wè peyi. Mwen mete m o sèvis peyi m depi m jèn, mwen mete m o sèvis peyi m pandan m ap antre an aj e m estime ke peyi a li kontinye ap soufri paske moun ki ta dwe met men ansanm pou ede peyi a avanse a anpil ladan yo transfòme yo an prensipal pou opresè pou peyi sa. Nou konnen kòman mwen wè la jenès. E m konsakre yon bon pati nan vi m nan pwoteje timoun, nan pwoteje jèn gason ak jèn fi. Nou konnen kòman mwen sansib pou lòd, pou disiplin, pou lajistis. Men nou ka gade sa k ap pase la a, jodi a avni timoun yo livre. Timoun yo livre a yo menm. Leta rive ap planifye kòman pou l fini ak timoun moun. Leta ap planifye kòman pou l fini ak lajenès. Leta pa gen kras ankadreman ni prizanchaj pou lavyeyès. Nou estime li anòmal e antanke sitwayen otantik, mwen menm Jean-Renel Senatus, mwen di sa pa ta dwe kontinye konsa. E piske l pa dwe kontinye konsa, li pa le moman pou n ap retire kò nou, ale kò nou e kite politik la pouse moun ki pa bon, vagabon, sanzave, vwayou, vòlè, kasèt kay, pouse yo k ap fè politik anndan peyi a. Lè nou gade nou wè batay pa m yo m pa ka mennen yo pou kò m. Batay. Pou peyi a, on peyi, se nan vizyon klè yo pa kapab.
Se avèk 14 pwopozisyon de lwa depoze nan palman. Jiskaske mesye Jovenel di manda senatè mwen fè pati yo fini, se 4 sèlman ki te pase. E 14 pwopozisyon de lwa sa yo, pwopozisyon de lwa ki ta pral ranvèse le statu quo ante, ki ta pral ede omwen peyi a avanse. Mentnan nou antre nan lòd, lòd ban nou pote koulè yo. Pou n al chache moun ki sanble ak lòt nan tout seksyon kominal yo, nan tout komin yo, nan tout departeman an, nan repiblik lan, pou n chèche moun ki sanble ak lòd, ki sanble ak disiplin, ki vle peyi a avanse, ki pa moun k ap vin fè politik pou ti bagay, ti bay ap ret nan pòch, men pou yo konnen nou tout Ayisyèn, Ayisyen ki anndan peyi a kòm sa k nan dyaspora, nou gen yon sèl bagay ki denominatè komen an,

Vers la droite. Yeah. Pou sa ki sa vers la droite? Vers la droite paske la droite se la disiplin, se le prensip, se le retablisman de leta, le retablisman de leta. Jodi a la gen anpil moun ki kapab di e a un certain moment genyen e senateur e Jean Renel Senatus ki tap supote

Bay kouran 24 sou 24 la menm lòske m konnen li ka enposib. Se pa Jovenel Moise, se Ayiti. Lè se sa k fè, lè Jovenel Moise vin avèk pil moun yo rele mèsenè yo, w ap wè Senatus kanpe l di non. Li rapokondui ministre ke yo te voye ale yo, yo di non, ann respekte lalwa. Jovenel Moise pa t dirijan anyen anvan yo touye Mèt Dorval, m te kanpe m di. Pa gen prezidan, prezidan pap jere anyen paske je ete egal a mwa menm, je restere egal a mwa menm. Gen moun ki gen dwa deside pou yo pran lè de ekstrèm. Men de ekstrèm yo yo nwi. Pa gen yon ekstrèm ki ka mennen peyi a kote l ta dwe mennen l. Fòk omwen gen yon efò pou nou jwenn youn avèk lòt. Mentnan nou menm nou te toujou kwè nan prensip yo, nan fanmi, nan jistis. nan sekirite, nan bòn gouvènans, e se sa k fè w ap wè tout moun ap lonmen tout moun nan lòbèy, yo pa ka lonmen nou nou menm, paske nou konn kote n soti e kote n ale. Eleksyon ou tranzisyon? Eleksyon ou tranzisyon? Nou pa gen eleksyon 7 fevriye. Prezidan Jovenel rive nan fen manda l. 7 fevrier 2021, Le Prezidan Jovenel arrive à l'echeyans de son mandat. 24 sous 24 info.
Kisa k pral fèt? 24 sous 24 info.
Le pèp ayisyen nan son ansanbl dwe chita pou n deside pou n konnen kisa n pral fè. Sa ou rele tranzisyon an, eske se le mo qu'il faut utiliser? Paske nou gen plis ke 30 ans Nan yon tranzisyon demokratik ki pa janm ka abouti. Jodi a m panse li enpòtan pou pandan prezidan Jovenel pral ale 7 fevriye 2021, anvan l ale menm, nou chita ansanm pou n di ki lekòl nou vle, ki inivèsite nou vle, ki tip de jèn nou vle, ki tip de vyeyès nou vle, ki tip de enfrastrikti nou vle, ki tip de jistis nou vle, an jeneral.